Oligak kouri anba kout baton, kout manchèt, kout bal. Politisyen vole kite peyi a. Minis finans nan gouvènman an pran bwa kale nan mitan lari. Lajenès nepalèz pran responsabilite yo. E se sa! mwen garanti nou, ki gen pou rive an Ayiti, li pa p pran tan. Premye imaj, gade sa. Gade sa. Gade l byen wi, gade l byen, paske Nou pral montre w. Lè w se yon òm politik, ou se yon dirijan, ou se òm dafè nan yon peyi, ou pran leta an otaj, w ap detwi avni jenès nan yon peyi, gon jou la jenès gen pou reveye e yo ap revolte de fason trè sovaj. E lè sa a, w apral gade yo k ap mande padon, e yo pap gen pitye pou ou, paske, detwi ou, se garanti avni yo. Detwi ou, se elimine yon obstak sou wout yo. An nou gade imaj la toujou. W ap mande padon. Ou pa ka kouri.

Pèp la tap mande w pitye. Ou pat gen pitye pou yo. Ou kraze, ou brize, ou vòlò, nap mennen yon vi luxe tèt chaje nan mitan peyi an e popilasyon li menm lap koupe dan la mizè. Men kòman sa fini. Meni, kout wòch, kout wòch, kraze meni. Bèl kay, bèl pòt, bèl bagay. Meni, yon bon maten, yon nèg ki rantre ladan l, yo depatcha l. Pèp ayisyen, jodi an se mèkredi. 10 septanbre 2025 Mwen di nou bonjou ou bonswa tout moun depandamman de ki kote ki lè w ap tande nou e w ap gade nou an ankò yn fwa se vreman yon plezi pou mwen pou ke m ansanm avè nou sou platfòm sa ki se platfòm youtube enfo Bertho a m ap mande nou pataje emisyon an pou nou kòmante l like epi abòne si ke nou poko abòne se trè se trè enpòtan epi. Avan ke nou kòmanse emisyon an, pèmèt mwen salye an bon jeneral, kòmandan an chèf revolisyon an, ki se kòmandan Guy Philippe. A vos òd, mon kòmandan. Kite n salye chak grenn sòlda, chak grenn ayisyen, chak grenn polisye, polisye, chak grenn militè, chak grenn ayisyen ki chwazi volontèman angaje yo nan kad yon batay nan selil sekirite an pou gade kòman pou n libere peyi a. Nenpòt ki jan, n ap souke kòn. E m ap mande chak grenn nan nou. ki deja monte abò bato sa a, ki se platfòm YouTube Info Bertho a, ekri nan espas kòmantè lan pou mwen, padon, ekri lan espas kòmantè lan pou mwen, Libète ou lanmò, libète ou lanmò, libète ou lanmò, Guy Philippe ou lanmò, libète ou lanmò. Guy Philippe ou lanmò jistis pou prezidan jovenel. M vle chak grenn moun ki deja monte abò bato sa a pou nou ekri sa lan espas kòmantè lan pou nou. Paske l ap rete. Paske gen de egzanp klè. E se pa lontan l pase non. Yè ki te 9 septanm lan sa pase nan peyi Nepal. Nou pral gade ki sa lajenès ka fè lè yo satire, ki jan yo revòlte lè yo fatige, lè yo pa ka soufri ankò, ki reyaksyon yo. Ankò yon fwa, premye imaj, paske m gen plizyè ke nou pral pataje ansanm avè ou. Premye imaj, sa se yon dirijan Nepalè, ki nan tèt peyi sa, ki gen kontwòl peyi an, k ap viv nan yon liks ensiltan, devan lajenès. Eben, La jeunesse Nepalèz lan ki konstate ke a travè yon seri de platfòm sou rezo sosyo, X, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, de lòt platfòm, yo gade pitit dirijan Nepal yo ap mennen de vi tèt chaje, bijou, dyaman, bagay tèt chaje, bagay milyon dè santèn de milye de dola ameriken, bèl machin. La jeunesse Nepalèz konstate sa. Epi yo pran foto yo, yo pran videyo yo, epi y ap pwodui de kontni sou yo, y ap fè de kòmantè pou yo eksplike peyi a pandan ke nou nan soufrans, men nan ki nivo ke pitit dirijan nou yo ap viv. Pandan ke nou nan soufrans, men nan ki nivo pitit swadizan òm dafè yo ki kenbe nou nan gòj lan ap viv. Yo pran foto pitit prezidan, pitit premye minis, pitit tout otorite, pitit nèg ki swadizan òm dafè, yo pran foto yo e foto fanmi yo lè y ap fete. Epi yo kòmanse pibliye yo, ripòst yo kòmsi m ta di w, fè de kòmantè, epi pran yo, fè videyo sou yo, fè de analiz sou yo. Enben, lajenès vin konprann, bagay la vin mennen, vin bay yon fristrasyon jeneral. Ok Yon fristrasyon jeneralize Bò kote jenès nepalèz lan ki bezwen travay Ki pa ka jwenn travay k ap mennen yon vi Alò ki nan yon sitiyasyon ki konplike Paske vi an chè pou yo Gouvènman an li fon sèl avèk sektè prive a Sa vle di ke sektè prive a pran kontwòl leta nan peyi Nepal Enben Men ki sa ki pase yè ki te mardi 9 septanbre 2025 la nan peyi Nepal. Lajenès leve kanpe! Imaj yo la, m ap mete ti bout pa ti bout. Lajenès leve kanpe! Sa se fòs de lòd yo ki pral voye gaz akrimojèn, ki pral voye dlo grate, ki pral tire tout kalite gaz akrimojèn, ki pral tire bal reyèl. Enben, jenès nepalèz lan, li di lavi ou lamò, Yap libere Nepal meni gade sa meni yo ap afronte yap afronte gade l byen pou nou ka konprann lè sa gen pou l pase ayiti a lap pi grav paske pa gon nèg kap sove e m konn sa meni meni gade foul la gade foul imans lan ebyen se konsa.

devan tout kriminèl ki asasine prezidan Jovenel. N ap souke kò n devan yon sistèm ki pran leta peyi n an otaj. N ap souke kò n devan yon seri de oligak ki pa ayisyen, ki pa renmen ayisyen men k ap vòlè kòb ayisyen, k ap tiye ayisyen pou yo vòlè kòb ayisyen. N ap souke kò n pa twò lontan. devan des oligak koronpi ki asasine yon prezidan de la repiblik pou yo volè kob tout yon pèp ke yo pa renmen nap souke kò nou pa tro lontan e revolisyon la ap fèt de fason brital bann mechan nan bouda nou bann malfektè. Revolisyon pa manifestasyon Revolisyon pa fèt nan griyen dan Revolisyon se mache pran gason Ann pran egzanp seremoni Bwa Kayiman Revolisyon.

Wap pran lajan peyi ya. Ou pap bay sèvis la. Yo kanpe yo kestyone w. Yo di w bay sèvis la non. Olye w bay li. Ou pito tiye pitit peyi ya. Ou pito touye prezidan peyi ya. Olye ke w bay sèvis la. Epi w kontinye ap volo lajan. Lè w fin tiye prezidan an. Ou son kriminel. E tonnè boule m mesye. Nou gen pou nou resevwa yon bagay nan peyi dayiti. E m ta swete ke pou madanm nou la, pitit nou la, sèvant nou la, alye nou la, gadyen nou la, a tout, tout ekip nou la, m ta swete ke se nan moman nap fete, nap selebre, nap fè reyinyon, nap planifye, pou nou tout la, kòm de zoligak gwo babin, gwo siga, bèl fèt, bèl chanpay, bèl bijou, bèl kostim, bèl kravat, pou nap kale kò nou dans les hauteurs de Petyonvil epi pou 2 milyon ayisyen a 2 milyon manchèt debake sou nou tonnè boulem mesye pou yo kòmanse pran nou depi nan zòtèy rive nan pent cheve pou yo fout libere peyi yo bann malpwòpte kriminèl san kè nap fout libere peyi sa kanmenm bann gang kote nou ye bann malfèktè.

Salopri sa yo ki rele tèt yo oligak lan, yo fout pran peyi an otaj, yo fè sanzave k rele Aristide lan al siyen yon malpwòpte bagay ki rele Accord de Paris. Yo fran tout, yo pran tout enstitisyon leta peyi a, yo fout privatize li. Gade non, sa sa nou rele pwodui enpòte yo, yo desann ni avèk yon to kòmsi n ta di w yon to yon to yon taks, nivo taks nan dwàn nan a otè de 2 pousan, 3 pousan. Epi sa w tande a tou, nèg yo ap bonbade peyi an avèk malpwòpte diri k ap vin fout nou kansè. Men jodi an Ayiti peri! Nèg yo pa envesti nan pwodiksyon nasyonal. Lè Latibonit deside pwodui diri, yo lage rat pou tiye diri pèp la, pou manje diri pèp lan. Alò n panse ke sa ap rete konsa? Lajenès konprann

M wè w pale anpil sè dènye tan e m gade w franchman sa fè pitye kèlke pa. Brother m konprann sitiyasyon w, m konprann fristrasyon w men m ap di w Babekyou si ke kèlke pa w anvi batay kont sistèm nan n ap mande w kwense kò w nan yon kwen avèk zam ou an bay revolisyon an pase paske se nou k sentire Pòtoprens lan ki kòz nou poko fout lwa Pòtoprens lan deja paske polisye pa ta ka bare n polisye pa ta ka bare n e n tou di sa. Sistèm nan paka bare n e se sèl gang yo kèlke pa ki koz nou prudan ansanm avè yo paske Babekyou si Nou ta sou libere peyi sa vre si w pap travay pou sistèm nan bay wout avèk revolisyon an wap wè si n pap fout libere peyi a pa vin ranse la mesye pa fè divèsyon e sak gen la mesye fòk li kraze paske l pa posib sinon. Pierre Esperance ap pwodwi nenpòt 20 Barbecue nan peyi a ankò? Barbecue ou gen anpil eksplikasyon pou w bay avèk leta a, men fò w rete vivan. E m vle w rete vivan. Men pou w rete vivan, fò fasilite nou pran pouvwa a. Lè m di w fasilite nou, fò fout bay espas pou ke retire nèg ou yo, nèg ou yo sentire Pòtoprens lan. Rete nan koki w, va leta fè w avèk ekip ou, pran plezi w, epi kite pèp la fè travay li. Men nou pa ka pran de zòn mesye, nou sentire kapital peyi an. Nou sentire l nèt ou konnen an. Rantre a pa fasil pou nou. Yo bare n sou lamè, yo bare n anlè, yo bare n atè, yo bare n tout kote, men nou di, Gon jou, gon jou, n ap rantre. E n ap rantre nenpòt ki jan, paske se lavi

Kanpe pèp ayisyen ann ale Ayiti se pou nou li ye kontinye mobilize jiskaske nou dechouke l. Gefele devan, pèp la dèyè l Nou fè 2004, alevwa 2025 Pèp ayisyen, men bagay la toujou nan peyi Nepal Tande sa byen, paske nou gen plis ti e kòmsi ti sekans videyo pou ke nou pataje ansanm avè w Nou te rale l pou ou Premye imaj, sa se dirijan k ap mande padon Kote misye ye a? Misye pral resevwa plizyè kout wòch rapid! Ou konn sa k bèl lan? 2 milyon Ayisyen avèk 2 milyon manchèt nan men, an Ayiti. 2 milyon Ayisyen, 2 milyon manchèt. Ayisyen k ap soti Kwadèboukè, ou ka jwenn yon 500 mil Kwadèboukè Taba, a manchèt nan men. Ayisyen k ap soti Kafou Pòtoprens, ou jwenn yon 500 mil, a manchèt nan men. Ayisyen Petyonvil, Dèlma, Wo Dèlma, ou jwenn 1 milyon, a manchèt nan men. 2 milyon Ayisyen avèk 2 milyon manchèt. N ap rantre nan otèl, nou p ap boule, nou p ap kraze, sof ke nou pral pran oligak ak politisyen. Haa papa men bagay la mesye tande byen son bèl operasyon e jou lap fèt la nap pete chanpay nap pran plezi nap bwè tafya n tonnè krazem mesye nap fete mesye ou pata fon ide se ap pi se pi bèl fèt ke lap ye paske son lòt endepandans son liberasyon total pou tout yon nasyon e ki nasyon yon nan gran pèp wi yon pèp ki gen gwo bout tonton istwa wi le pèp ayisyen. Nou menm pitit Dessalines. E fòk lame 2 milyon ayisyen an, 2 milyon manchèt la, fòk li nan lespri nou pèp ayisyen, fòk li nan lide nou, fòk li anndan nou, fòk nou egzase l, fòk nou pratike l, fòk nou frape fò! M pral toujou montre nou imaj toujou. Nan peyi Nepal, sa son dirijan. L ap mande padon o pèp li, se padon, padon, padon, fè pa m, fè pa m sesi. Li resevwa plizyè kout wòch. Rapid! Rapid, an nou gade ti imaj la toujou. Plizyè kout wòch rapid, e vole l vole avè yo vole avè l, epi l al pran Bwa Kale nan lari. Annie, yo pral, li pral pete kouri la wi, anba kout wòch toujou. Annie, y ap fout kraze kay la. Mwen menm nou pa bezwen kraze. E yo pou n pran. Annie, pèp, la jenès an kolè, la jenès an kolè, konprann sa m ap di w la? Annie, kout wòch. Ou droch vini vini vini kouri volè kouri kouri kouri volè vakabon bann piyajè bann asasen nou fout pwan peyi nou kenbe peyi an otaj enben men sa la jenès ka fè ayayay sa son egzanp vivan mezanmi pataje video a pou mwen non moun boston. Ou konprann mwen? Moun Boston, moun Florida, moun Connecticut mwen yo, moun Rhode Island mwen yo, moun DC Washington mwen yo, moun New York City, sitou pou Ayisyen k ap viv natirèlman Brooklyn, New York, mesye dam! Pataje emisyon pou nou! Ayisyen Vegas mwen yo, Ayisyen Texas mwen yo, mesye dam! Ayisyen Virginia, Ayisyen Pennsylvania, les pasteurs, Ekip pastè nou yo mesye dam pataje misyon pou nou kite kòmantè yo e sitou kòmantè nou yo Guy Philippe ou lamò Ayiti ou lamò Libète ou lamò fòk nou ekri sa yo nan espas kòmantè la paske ou wè se mond lan kèlke pa gen de bagay ki pa ka kontinye lan mond lan lon gwoup nèg panse ke ou se dirijan ou se mèt e seyè w ap renye an mèt nan peyi an ou fè sa w vle ou se sèl wa le pèp lan è souvren le pèp lan è souveren. La vwa di pèp se la vwa de Dye. Pèp ap pase mizè, se bon Dye. Pèp ap kriye, se doulè bon Dye. Ebe lè pou ke pèp sa pran responsablite l, lè bon Dye l vle soulve pèp li ki nan soufrans, ebe lè bon Dye vle poze yon aksyon sou kriminèl k ap maltrete pèp li, bon Dye ap nèke manyen pèp li, sèlman l ap di pèp li, Hum, sa w tande a tou, baton, bwa kale, manchèt! E konn sak bèl la? Gon minis finans nan peyi Nepal, bwa kale pal la pi sovaj paske yo fout dife sou li tou vivan. Se grav! Men son verite absoli videyo yo la. Videyo sa li menm li pi chokan, m pa ka mete l sou entènèt la, alò sou YouTube lan. Men an nou kontinye gade ti imaj yo toujou. Nepal toujou men ni. Ok sa se yon mesaj Klè ke nou, an nou kontinye gade l paske m pral voye yon mesaj bay lapolis, lame, fòs de lòd peyi Dayiti. Gade sa mesye. Tou, gade pran yon leson, pran yon leson. E nou pral gade nan ki nivo ke de polisye, militè imilye devan yon pèp pandan ke yo tap fè represyon sou yon pèp pandan dè e dè zane. Yap maltrete yon pèp pou yo pwoteje yon rejim, pou yo pwoteje des oligak ki kenbe peyi an otaj, ki pran ekonomi peyi a pou yo sèl e kap prita peyi a. Enben ann gade nan ki nivo ke tout polisye, tout militè retire inifòm sou yo ap leve 2 men anlè pou yo al pase devan foul la paske atè se moun, sou pon se moun, tout kote se moun, peyi a fèmen. Dirijan yo se elikoptè yo pran. Bon gon imaj m pral moutre nou la nap sezi. Ann kontinye gade sa.
Ayayay.
Any. Se nèg sa yo ki tap tire sou pèp la wi. Ebyen men kounya yo. Yo retire chemiz la sou yo. Yo retache mizèt sou yo. De men anlè yap avanse al jwenn pèp la. Si pèp la vle fè yo gras ap fè yo gras. Gen moun ki mande pitye pou yo mwen m kwè. Fòk fòs de lòd yo gen pitye. Men dirijan yo. Ayayay. Bwa kale mesye. Imajine w, nou debake nan Petyonvil lan, premye moun nou kwaze nan yon chanm dotèl, Andre Michel. San tande atou, on pye l Dèlma, tèt li Petyonvil, bouda l anba lavil, kòmsi nou souke kò nou! Nou souke kò n pou n libere peyi a. E m toujou di l, jou pèp sa kase chenn, si l pa tounen yon tig l ap tounen yon lyon. Men toutotan n ap ba l mizè, n ap fè l pi fò. Nap fèl konnen plis eksperyans nan vil se pa fòt nou, nou pral mòde yon trè to mesye, men chyen k rele pitbull la se li menm ki non wey enben se pèp nepalè a ki fè ekzakteman sa w chante la ayayayy pèp nepalè a ou bloke l ou bloke avni l ou detwi l wap vòlè kòb peyi an ou kenbe l nan sitiyasyon konplike yo nan chomaj pa gen travay mizè total ok. Gon kote yo rive, yo tounen tig, yo tounen lyon e y ap devore dirijan vòlè, oligak vòlè, nèg ki nan sektè prive vòlè. Yo pa gen pitye pou menm ti granmoun fanm ki nan pouvwa a. E se sa a, se imaj sa yo k tèrib lan. Nou pral fouti montre yo talè paske nou gen plizyè imaj. Nou vin avèk plizyè imaj pou ou. E se de

M ap di w madam polisyè, m ap di w mesye militè, madam militè, ekoute, ou wè pèp, jou pèp deside pou l souke kò l, n ap pase trè mal e lavi nou ap pase mal w ap gade w k ap detwi, w ap gade w k ap detwi, w ap gade tout, konn sa k pi di a? 20 mil moun ka petèt anvi pran pitye pou ou, enben gen 900 mil ki di fout misye bwa kale. E sa l, e la l di a wi. 20 mil moun ou santi 20 mil moun anvi antoure ou, enben 20 mil moun sa prèske anfas 900 mil moun. 20 mil moun nan oblije tchoul a kòl epi yo remèt koli a bay pèp la. Paske egzistans ou s on veritab kansè ke l ye pou avni lajenès. E se sa ki enpòtan. Egzistans ou kòm polisye visye k ap pwoteje.